Coucou tout moun, byenvini sou chanèl la, non mwen se Kira la diva du 24 sou tout rezo sosyo m yo Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Si poko abone ak chanèl la se moman pou w fèl pou w vin nan lis family an pou w vin nan gang nan ok. Klike sou bouton sabone a, aktive klòch notifikasyon pou te ka notifye chak tan m poste yon nouvo videyo. M espere ke ou anfòm, mwen menm sa va, Dye merci, on tient la route. Jodi a nou pral pale de length retention, length retention, retenir la longueur, kenbe longè ke w genyen nan cheve w. Nan pil moun se pa, yo toujou ap di cheve yo pa pouse, cheve yo pa pouse, cheve yo pa pouse. Depi ou mèt nou m ap fè yon videyo pou m eksplike nou sa, men m ap eksplike nou l. Non, pou bay manti, chevo pouse. Se ke tou senpleman ou pa ka kenbe longè ki pouse yo. Sa sa vle di? Ke ou pa ka kenbe longè ki pouse yo? Se ke fòk ou aprann anpil bagay e de bagay ki pa si difisil ke sa, ki pa si konplike. Se son de choz trè senp, fòk ou aprann yo. Se son de

Se pa sèlman link retention nan ke m fè gen lòt bagay ke m fè ladan l tou, men link retention nan li konte. Mwen jwenn rezilta nan coiffure protectrice. Coiffure protectrice prefere m se twister. Vwala. Men m genyen nan tèt mwen la. Dèfwa m fè yo gwo, dèfwa m fè yo piti. Lè m fè yo piti, m konnen m ap kenbe yo pandan 2 semèn minimum pou jiska 1 mwa dèfwa. E lè m fè yo gwo, e m konnen m ka kenbe yo pou 2 semèn maximum tou senpleman m pa ka fè plis tan avè yo.

ka wè cheve a ou toujou ka bay cheve ou sa yo bezwen an anba coiffure protectrice la e li bon tou ou ka itilize alonj men pa kite yo sere po tèt ou avèk alonj lan silvouplè lè yo sere tout la ou ap pèdi cheve ki la yo e jan mitan tèt ou ka kenbe cheve a ka sipòte tansyon ke yo bay la devan tèt ou yo pa kapab paske cheve yo pa vrèman long menm jan epi ou konnen ou gen baby hair yo pa menm jan yo pap ka kenbe E fòs ke yo ba yo a, enben dè fwa nou konn wè gen anpil moun ki pèdi tout la yo se akoz de alonj jan k tonbe. Sa vle di fòk nou byen chwazi ki kwafi pwotektris ke nap fè se pa tout kwafi pwotektris ki pwotektris vre se jis dè bèl kwafi jan m sot di nou an. Dezyèmman nap pale de swen pwofon. Lè mwen penyen tèt mwen konsa li bon pou mwen anpil paske m konnen lè m detrese yo map ka ba yo on swen pwofon. Sa ki on swen pwofon se ke jou jou map lave cheve m nan M konnen ke lavèy m ta fon ben duil m kite ben duil nan rete nan tèt mwen pou luil yo al pwoteje tèt mwen lèm pral lave yo lèm pral ba yo chanpou an pou luil lan penetre nan po tèt mwen tou poul penetre nan cheve a poul bal nitrisyon ke li bezwen an e gen lòt swen pwofon wap kontinye lèw fon bon chanpwen kote ou lave po tèt ou kounye a ou netwayel de tout kras kel te gen an si w renmen fè spò si w te nan milye pousyè ou lave cheve w e apresa Ou fè yon deep conditioner, ou mete cheve w nan ba yon mask pandan yon bon tan, e gen plizyè tip de mask, gen moun ki prefere fè mask avèk avoka, banan, ze, euh fòm di nou m pa twò pòte sou mask avèk aliman yo, m prefere manje yo, e m konnen lè m manje yo gon kantite ki prale anlè, gon kantite ki pral regle lòt bagay ke dwe regle nan sistèm mwen, e mwen jis fè de mask avèk de zwil, avèk aloe vera men. Pou fè mask avèk banann epi zaboka fòw konnen tou kòman pou fèl paske defwa rezidi yo konn ret nan tèt ou e se jis yon terib kochma pou netwaye cheve w ankò aprè men nap pale de deep conditioner nan lòt bagay men fè swen pwofon an se 3 etap swen pwofon sa yo ke m konnen ke m renmen ke ki vrèman bon pou cheve natirèl, curly,

Epi ou mase. Sa rele scalp massage. Tèt ou renmen anpil, li pap koute w kòb. Wè pou length retention nan, se pa bagay ki koute kòb li ye menm. Sa vle di, ou ka pran nòt, ou pran ti teknik sa yo epi w fè l epi w ap di m sa k ap pase. N ap kontinye. Kite cheve w anpè. Wè la? Sam renmen fè se ke m renmen mare yo lèm pral travay m mare yo epi m tache yo de fason paske lèm nan travay la ti m yo gen tandans chevem elastik yo gen tandans rete ap detire yo rale yo detire yo rale yo m yo toujou ap manyen yo oubyen menm menm tou m gen tandans ret la map jwe ladan yo sim fon kwafi pwotektris se pa poum te jwe ladan l se jis poum te kite chevem anpè so dèfwa m renmen mare yo poum just Pa kite cheve anmèdem pou m pa gen tandans ap jwe ladan yo oubyen pou moun pa gen tandans vin jwe ladan yo tou. Apre sa, bay cheve w atansyon ke l merite an. Sitou, lè w fè kwafi pwotektis lan, ou gen tandans pou w wè sa k pase ki kote ki gen bezwen plis atansyon paske lè sa a, ou wè cheve a pandan ou t ap penyen l lan. Sitou lè w penyen ak pwòp cheve w, ou wè cheve an epi w wè ki kote ki bezwen Tel bagay. Dèfwa konn gen tèt ou po tèt ou ki gen de pati ki wouj ou pat janm wè sa e petèt si son moun kap penyen w si l pot atansyon a sa l ka wè l pou ou oubyen ou menm si lè w fin penyen w gade nan glas vrèman ou ka wè si w te gen bouton e ot enpi w ka bay cheve w atansyon ke l bezwen. Pandan cheve m konsa sa pa vle di m paka trete l, m ka toujou pran spre m, m mete yon ti living ladan an enpi m flite l enpi m pran krèm mwen, m itilize krèm Guido Beauty an ki disponib m di nou sa deja. Euh m pran mwen pasel nan menm epi mwen kapte idratasyon kem sot mete nan tèt mwen an paske krèm nan rich son krèm ki gen beurre de karite, huile de macadamia, huile de fenugrec m konnen huile tout sal gen ladann yo ap bon pou tèt mwen m bali. Epi jou lavaj lan fok ap bay cheve w atansyon an jou wap detrese tèt ou jou wap lave cheve w lan fok w pa annik nan kouri si w konnen w gen pou w fon bagay pou w kouri kite cheve w avèk kwafi pwotektris lan si kwafi pwotektris lan te gentan lèd Mete yon mouchwa nan tèt ou, enpi fè bèl stil avèk mouchwa oubyen mete yon chapo, al fè sa w gen pou al fè a, pa kouri vin detrese cheve w, sitou se ti très ou te penyen, pa kouri detrese cheve w, paske wap kase l e sesi wap pèdi tout pous ke w te genyen. E nan pale de kase, nan kouri, nan tout bagay sa yo, fò w ka konnen tou, si w bezwen wè cheve w ap pouse, fò w sispann itilize sizo chak de twa mwa. Si wap koupe cheve w chak de twa mwa, Kòman wap fè wè si cheve ou pouse ou pot. Wi koupe cheve ou li itil ou anpil li fè cheve a vini li bay cheve a e ou libere tout sak pat bon yo ou vòltije yo yon bò epi ou kite cheve a pwogeze men si se chak 2 3 mwa ou koupe cheve ou pap janm wè sak pouse a vrèman wi cheve ou ap an sante men non pap janm wè si cheve ou pouse wap toujou di ke cheve ou rete nan staj sa e si wap pratike length retention sam ta renmen ke ou fè se ke ou pran foto de ou menm Ou kòmanse jodi an ou pran foto ou gad kòman ou ye avèk kwafi w lan. Si se menm kwafi w lan ke w ap itilize chak tan chak tan, w ap wè evolisyon an. Tankou mwen menm, m te konn penyen 2 dwèt, m konnen se pa menm jan ankò, de 1 sa k fè m wè se pa menm jan se ke m pran plis tan kounya lè m ap penyen paske de 1 cheve a vrèman founi, de 2 yo pi long, m pran plis tan pou m penyen, m gon inèdtan an plis ki monte. Sitou lè m ap penyen m renmen gad film, m on ti jan distrè men m swiv sa paske m swiv lè m ap twist twist twist twist m pran plis tan nan cheve a tou. Si w ap annik gade chak jou, chak jou, chak jou, ou p ap wè sa k ap pase. Men yon bon moman w ap annik gade, w ap wè ke o, gon evolisyon. Paske cheve natirèl lan li difisil pou w wè lè l ap pouse a, paske pa bliye nou menm, cheve nou gen tandans pouse konsa, yo pa pouse down, yo pouse. up so fè atansyon nou ka toujou di cheve nou pa pouse men lè nou yon lòt moun oh cheve w pouse cheve w pa mwen menm m pat vrèman pote atansyon ke cheve m pouse men se resamman ke mwen wè vrèman ke cheve m pouse m fè humm fò m pataje ti teknik lan avèk lis family an pou m di yo men sa m fè men sa m fè eskat masaj mwen yo mwen fè l dirèkteman avèk lwil de pous mwen an. Gen de kesyon ke nou konn ap pozem sou ki pwodwi m itilize, si w bezwen konnen pozem kesyon yo la epi map fè yon lòt videyo konplè pou nou sou sa, sou pwodwi kem itilize vrèman an 2020 yo e se sitou kem gen seyans kem gen de seyans de lavaj ke mwen fè pou dotre pèsòn le samdi. m konn koupe cheve yo pou yo, m lave cheve yo, m fon kwafi yo pou yo, m mete yo nan kwafi pwotektis, m mete yo sou gam Gridou Beauty an si yo bezwen ou otre. Si nou bezwen wè kote m ap filme youn nan seyans sa yo, fè m konnen m ap filme yon seyans pou nou kote m ap eksplike nou. Sitou manajè m nan toujou avè m lè m al fè bagay sa yo paske semèn sa yo l pa lage m on mayen ditou lè n ap teste pwodui yo e otre. Map fè avè nou. E apre sa, sa map di nou ankò se rete lwen de chalè. Si wap pratike length retention, fò ka on ti jan sispann pase cheve ou, sispann seche cheve ou avèk sechwa. Mwen menm sam prefere fè, m pran on plastik m met nan tèt mwen. Deja pa gen kouran an Ayiti, m pa nan konplike lavi m, m just pran on plastik m met nan tèt mwen, m mete l nan cheve m, lèm mete mask mwen yo epi m kite l. Oubyen lè m fè bendje mwen yo epi m kite l deja se pa yon bagay m fè kounya chak jou chak jou paske mwen just itilize l m fè lavaj cheve m chak 15 jou oubyen chak 22 jou selon lè m lave cheve m nan paske dèfwa m konn fè gran twist m fè 15 jou avè yo epi m

Ou gen mwens tan pou ap fè yon pakèt bon bagay nan cheve w, penyen chak jou, pran pen, detire cheve w, men ou gen plis tan tou pou w bay cheve w de ti swen ke li bezwen, de ti mikwo swen ki dire w 10 minit, e 10 minit sa yo se sèl sa ou depanse pandan semèn nan. Alò, ke ou depanse 10 minit nan semèn nan pou bay tèt ou yon ti swen, mye vo fè sa. W ap gen tan pou w fè inè, dezè, twazè tan si se mwen menm yon jounen pou chouchoute tèt ou, se jou w ap fè swen pwofon pou lave cheve w. Yon moun te di m sa nan youn nan kòmantè mwen yo ke m sanble ba cheve m anpil atansyon, M sonje se nan routine wè j de routine mwen an wi lè map lave cheve m se cheve m map lave se pa veso map lave se pa yon lòt bagay ke map fè se jou pou m lave cheve m pran tan m m ba yo swen ke yo bezwen an paske m ba yo vag pandan 15 a 22 jou fò m ka ba yo omwen 5 èd tan pou m mete Tout ti teknik mwen yo an plas e apre sa pou m penyen yo pou m remete yo nan coiffure protectrice la. Jan nou wè nan foto a, m montre nou kòman cheve m ye kounye a e wi m still vle ke yo pouse toujou. Menm si sa pran anpil tan, li pran plis pwodui, depanse plis lajan lè wap fè ba yo, men m still ta renmen ke cheve yo kontinye pouse. M satisfè de jan yo ye a, yo gen volume, sa m plis satisfè tou se ke m wè yo pouse avèk volume e ke yo vin pi long e li fè m plezi anpil paske m pa tap renmen ke yo annik. just long epi yo flat flat flat paske cheve m pa de nati yo 3 a pou yo ta flat men yo gen bon volim tip 4 de 4 se a vreman nan tip kinky kwali an yo vreman konsa tèt grenn mwen epi bèl volim mwen e yo gen longè tou vwala.

Yo pa met peny nan tèt yo pandan tout jou a, yo pa detire cheve yo, pa mete nan ba chalè. Wash and Go a yon bon tip de kwafi ou pwotektis li ye pou yo, li yon metòd de length retention, gen moun ki itilize l e w pa ka kritike l paske li ka jere length retention nan, li ka fè length retention nan avèk kwafi w sa, ou menm ou ka pa ka fè l. Alò, itilize yon bagay ke w ka jere, men m se twist lan ke m ka jere e m ka penyen lòt jan avè l e m ka mare tèt mwen, M jere twist lan, dèfwa tou m konn deside fon semèn avèk 2 twist out, m fèl tou senpleman. Se kwafir pwotektis ke m ka jere, se metòd length retention ke m ka itilize. Ou menm w ap deside nan tout panèl de kwafir pwotektris e metòd length retention yo, w ap chwazi youn epi w ap toujou fè tout swit lan, bay cheve w swen, bay cheve w amou epi kite l viv lavi l tou pou l te ka kontinye pouse. Vwala! Si w te renmen video a pa bliye silvouplè pa bliye zanmi m yo bay video sa on like pataje video sa bay zanmi w ki toujou ap di cheve grenn pa pouse ki toujou ap di cheve grenn paka pouse ki toujou ap plenyen a tèt yo pataje video sa avè yo bay on kouzin on sè mennaj ou pou l bay sè l pou l bay kouzin li pou l bay manman l pataje video a petèt ti teknik sa ti bagay sa m bay yo a te ka itil yo tou. Epi pa bliye abone w a chanel la aktive klòch notifikasyon pou te ka notifye chak tan m poste yon nouvo videyo silvouplè silvouplè pa bliye tou ke mwen renmen w anpil e si w fenk vini welcome to la Liz family e m espere ke m ap wè w nan lòt videyo m yo se pa sèlman videyo cheve ke m fè m fè lòt videyo e si w ta renmen wè videyo lifestyle epi devlopman pèsonèl ale sou lòt chèn mwen an ki se chèn Kira la Diva mete l pou nou la epi lyen an.